Bondye beni chak grenn byeneme, chak grenn frè mwen ki pral jwenn videyo sa. Mwen se frè ou, frè Mackenson. Avan tou, se nan travay la nou ye, nou nan poz, n ap fè ti bout videyo sa pou nou pale avèk frè nou yo, sè nou yo. De yon vèse m vin pataje avèk ou. Avan m di ou vèse a, m ta renmen ou pataje videyo a, like li, kòmante. Pou kòmante. Fin gade l avan kòmantè a ka ale nan sans videyo a. Anpil fwa nou konn fè yon kòmantè nan yon videyo, nou poko fin gade menm 3 minit nan videyo a, nou gentan fè yon kòmantè negatif oubyen pozitif. Sou mwen si w te fin gade videyo a, kòmantè w la, li t ap pi fè sans lè w fè l apre w fin gade videyo a. Vèsè m pral pataje avèk ou a, byeneme, pran ti chèz ou, chita pou w tande l. Epi, analize tout sa nou pral di yo, revize yo, tankou lè kretyen de Bere ki te al revize pawòl la. Ok? Se nan Matye chapitre 5, le vèse 3.

Pil predikatè te preche sou vèsè sa a, ki pran vèsè sa a pou fè anpil moun dèfwa pa vle travay. Piske yo se kretyen, yo di yo pral nan syèl, wayòm yo e nan syèl li ye, wè wayòm yo ap vin sou tè a, ou pa dwe travay pou anpile richès sou latè. Men yon bagay, antanke kretyen, lè w ap travay, lè ou gen richès, Li enpòtan pou w pataje sa w genyen. Li fòk ou pataj se kounya. Ou dwe pataje sa w genyen. Men tou, Labib pa entèdi yon kretyen milyonè milyadè. Si toutfwa yon kretyen gen biznis li, Li itilize la lwa di travay, la lwa di jesyon, li jere byen. Kretyen sa ka vin milyadè. M konn tanm wè moun kap fè kòmantè wi òm yo di yo paka milyadè, òm yo di yo paka milyonè. Kibò ou te wèl paka milyonè a? Si lap travay, la bib di plis benediksyon pou moun ki bay ke moun ki resevwa. Toutan lap bay moun, lap beni moun, Bondye ap benil, li ka milyonè. El pa etonan Bondye nou an milyonè. Bondye nou an ale odela de milyonè. Bondye nou an plis ke milyonè. Li plis ke sa k rele milyadè, bilyadè nan mond sa. Depi kretyen ap travay se nan bon kondisyon l ap fè milya a. Li kapab milyonè, kapab milyadè. Pou la glwa de Dye. O kontrè, si levanjil la te gen gwo milyadè k t ap sousye de moun. Pase gen anpil moun ki mouri lopital akoz yo pa konpre. Akoz ou gen preskripsyon ou pa ka achte li ou panse moun sa yo tap mouri? Alò, si wap gade video sa ou se kretyen ou byen ou posede de choz materyèl, pa konsève yo lèw pa pataje bay moun. Ok, vèsè a di, Heureux les pauvres en esprit car le royaume des cieux est à eux. Anpil pastè pran vèsè sa a pou zonbifye moun, pou ankabre moun, pou fè ou konnen ou pa bezwen al lekòl, Ou pa bezwen aprann metye, ou pa ta menm bezwen gen de twa kat kay si ou ka genyen l, ou pa ta menm bezwen gen de twa machin si ou ka genyen l, paske se nan syèl ou pral, pa gen pwoblèm. Ou wè mwen menm k ap pale avè w la la a, lè Bondye beni m, si m gen de kay, oubyen twa kay, yon egzanp aprè avè w wi, m gen de machin, m sifi. M sèlman gen kòb pou m ede moun byen viv, vi liks. Donk yon homme de Dieu tout an l ka viv vi luxe se vi l wi se viv li wi tout an Bondye beni mwen m viv yon vi luxe map viv li wi pandan map ede moun viv vi luxe tou map viv yon vi luxe e sa l ye wi men m pa pral gen 10 kay yon kay Jérémie yon kay Jacmel yon kay Miragoâne yon kay Pòdepè non pap fè l konsa gen moun ki plis bezwen ke m gen 10 kay la gen gen plis bezwen m ka fè. Pou moun ke nmen dis kay la. E pa la mi avek ou toujou. Men vese sa mis men ki sal vle di. Mwen rantre nan definisyon vese a. Heureux les pauvres en l'esprit car le royaume des cieux est à eux. Byenere moun ki pov. paske wayòm Bondye a se pou yo l ap ye. Vèsè a vle di tou senp, Byennere moun ki toujou santi l swaf, li di, ki toujou swaf lespri Bondye. Dabò, ki sa yon pòv ye? Yon pòv se yon moun k ap chèche pou l ta vin genyen. Èske w konprann mwen? Piske m konnen m pòv, m ap chèche travay, m ap chèche mete bèt sou mwen. pou m ka vin genyen demen. Enben se sa Jezi Kris te fè w konprann, yo rele l pòv an lespri. Moun ki toujou bezwen Bondye a, moun ki toujou ap chèche kole sou Bondye a, moun ki toujou santi yon swaf nesesè, moun sa a pa janm satisfè de prezans Bondye. Li toujou ap chèche rantre pi fon. Se sa w santi w se yon pòv. Egzanp, ou wè Elon Musk antanke pli gran milyadè nan mond lan. Pou li menm li konsidere tèt li kòm yon pòv paske li toujou ap chèche plis lajan. Li toujou ap chèche plis lajan. Tout otan ou ap chèche plis se paske ou santi ou pa byen. Amen, bèl ou pawòl. Tout otan ou ap chèche plis se paske ou santi ou pa genyen. Ou poko genyen ase sa ou dwe genyen. E ou pap janm gen ase sa ou bezwen. Wap wè egzanp, wap wè lè yon moun nan yon djòb, lap touche 500 dola, li pa wèl gen twòp bil, santi l byen. Emanm, lè mwen al gate 300 dola, sere 200 dola, santi l byen. Se 500 dola lap touche, li fè bidjè 500 dola. Wap wè depi l moute nan salè 1000 dola, bon m pral ba w yon bagay ki pi klè, ki pi senp toujou. An di egzanp.

Li vin santi l kòmanse gen kò, li al fè plis bidjè. Ou wè si yon jou l pa ta fè siplemantè, li fè sèlman 600 dola, l ap di l pa fè kòb pou mwa. Ou tande w? L ap di l pa fè kòb pou mwa poukisa? Paske l fè 600 dola. Bidjè l te konn fè, paske l te konn ap fè 8, 900 dola a, kounye a 600 dola vin pa ka reponn ak bezwen an. Li santi l pòv pou mwa a. Egzanp mwen menm la nan travay mwen. Lè m pa gen horas extras ki se siplemantè, m pa gen travay jou ferye ki se jou konje, m di mwa sa ap vin pòv pou mwen poukisa? Paske m ap sèlman fè swèldo nòmal la. Men lè w tande m gen yon de grenn jou ferye konje nan likidasyon m, m gen detwa ven grenn hola extra, m di ay mwa sa ap vin gra, mwa sa ap vin rich paske li non sèlman kòb la vin plis ke bidjè m te konn fè. Men lè w tande m pa fè anyen

Li santi l pov. Kounye a, lòt mwa, li mande chèf la pou l fè l siplemantè. Li mande pou l fè oras ekstras paske l bezwen plis kòb. Èske w konprann mwen? Enben, moun sa a toutotan ke l santi l pòv, l ap chèche plis lajan, l ap vin gen plis lajan. L ap vin gen plis lajan. Moun sa a, li tcheke biznis sa a, li tcheke sa a, li manyen sa a, li manyen sa a. L ap chèche rantre lajan paske l santi l pòv finansyèman. Lè w santi w pòv an espri. Ou toujou ap kole sou Bondye. Ou dan la pawòl, ou dan la meditasyon, ou dan la priyè, ou dan le jèn, ou nan vèy de nwi, ou ap chèche Bondye patou ya ye, paske ou santi ou pov an lespri. Se sa Jezi Kris te vle eksplike. Kretyen k ap tande m jodi yo, pa koute kenn pastè k ap di w se nan syèl ou prale pa al travay. M sonje, m p ap site non moun non, m sonje m te gen yon pwòch mwen, Li te di m gen yon pwofèt ki di l Bondye di l pa vle l fin lekòl. Bondye pa vle l fin lekòl. Men m kwè kounye a demwazel la fin lekòl. Men yon pwofèt te di l Bondye pa vle l fin lekòl. Sa vle di depi l fin lekòl l ap ògeye, l ap chite, bagay sa yo. E sa l te di dapre sa l t ap rakonte m. Èske w tande kote yon moun al fè manti sou Bondye? Sa vle di Bondye tèlman, tèlman kòmsi sifilize a. li pa vle pitit li fin lekòl. Ebyen, menm jan ou swaf konesans, ou swaf pou gen plis konesans pou w kapab fè plis kòb nan sosyete a. Toutotan ke ou gen plis master, ou fè plis kòb. You can earn more money. When you have more master, you can earn more money. Ok? When you have more master, you can earn more money. Lè ou gen plis master, ou ka fè plis lajan. Ok? Si pa egzanp, si ou gen 4 master, ou ka fè lajan nan tou lè 4. Lajan ou fè. Se sa Jezi Kris te vle eksplike. Kretyen m k ap tande m la, ale lekòl, aprann metye, travay, fè ekonomi. Envesti nan biznis ok si ou gen lajan ou ka envesti nan imobilye nan kripto monè nan bitcoin envesti lajan ou pou lajan ou grandi ou wè moun kap pale avèw la kòm pa gen moun kap konn kilè jezi kris ap vini menm sim ta konnen jezi ap vini an 2030 ou an 2026 la la map konstwi kay mwen. Pa aprann metye. Lè Jezi vini male, kite l. Pase lè Jezi vini dèyè male a, ap gen moun k ap ret dèyè toujou. Moun k ap ret dèyè a jwi l. Moun ki moun lèzenkredil a jwi yo. Moun ki pa t kwè nan Bondye, moun ki te rejte Bondye a jwi yo. Epi, lè m tounen sou tè a ankò, si m tonbe nan menm bò kote m gen byen an, m a rejwi byen m ankò. Pa bliye m ap vin fè mil an sou latè ak Kris. Nan milan sa, sa k di m pap, eske bib la di m nan milan sa m pap ka, m pap ka egzèse byen m te genyen ankò sou tè a? Bib la pa di m sa. Jiskalè si li kache nou yon vèsè nan bib la m poko wè l. Ebyen byeneme, pastè yo, predikatè yo ki mal fòme dèfwa fè kretyen nou yo vin parese, pa vle travay, ok, pa vle al lekòl sou pretèks ke yo pral, alalòlalòlalò se pa pretèks non. Nan yon kontèks ke yo pral nan syèl, yo pa bezwen gen pil byen sou latè. Toutan w ka travay pitit fi m travay. Toutan w ka ekonomize pitit gason m ekonomize. L ap bon pou ou demen. Ou wè si tout fwa ou pa mouri nan jèn, Jezi poko vini wè vyeyès ou, sa ou fè jodi a, l ap bon. Prepare midi ou. Se nan, se nan, se depi nan maten ou prepare midi ou, se depi nan midi ou prepare aswè. Si ou pa prepare midi ou depi nan maten, lè midi an parèt voup sou ou, Wap pantan, wap fè tenten. Si wap pare aswè ou depi nan midi, lè midi fini aswè parèt, wap fè tenten. Jèn gason, prepare avni ou. Al lekòl, sèvi Bondye dan la dwati, dan la sentete, dan la santifikasyon pandan wap travay. Bon, banm non bagay. Moun ki mèt levanjil la te Melizye, kounye a pou kite yon pastè zonbifye ou di ou pa al travay paske ou se moun syèl, ou se sitwayen nan yon sosyete men k pa al nan syèl. Wi se sal ye wi, men Jezi Kris ki se mèt levanjil la, li te chapantye, li te bòs mas, li te bòs chapant, li te konn ranje kay pou moun, li te konn fè mèb pou moun. E sal te konn fè wi. Kounya la ou koute moun kap di ou pa al travay, kap di ou jèn ti boutik la tankou ou de de de de depi wal lekòl ou vin jwenn djòb kòman wap fè preche levanjil la. Gen moun, gen jèn gason wap byen jèn wi. Idou Bondye rele l a plen tan. Yon jèn ti gason tou piti wi. Oh Bondye rele m a plen tan. Kounye a moun sa mache mande. Ou wè, ou wè moun, ou wè moun ki pran pretèks ke Bondye rele yo a plen tan nan pou moun vin mandyan konsa. Li pap al preche san w pa di l konbyen kòb ki sou kont li deja. Li, li, li pap al preche pou ou nan, nan jèn nan, nan, nan karant w ap fè a la san w pa voye chèk la ba li. Paske se yon visye li ye, se de sa l viv. Li di w se sa Bondye mande l fè plen tan. Manti! Se paske l konnen nan levanjil la gen moun ki renmen mirak. Ou wè lè yon moun pa vle al travay antanke kretyen w ap preche levanjil, jan Kenny Dorvilus di l la, pwofèt Kenny Dorvilus di l la, w ap bay pwofesi kote w pa dwe bay pwofesi. Eske w konprann? Pase lè w santi gen moun nan sal la ki gen lajan, w ap bay fo pwofesi pou yo ka ba w gwo ofrand. Lè sa a, w ap rale malediksyon met sou tèt ou. Al travay pou w pa depann de moun. W ap wè, e sa fè mwen m apresye pastè m anpil. Li di w li menm li ka travay fò l travay. Fò l travay. Al travay pou w pa depann de moun, pou w pa vann levanjil la pou w gen dola. E w ap wè nèg sa yo ki pran vèsè sa a. Pou manipile moun yo. Nèg sa yo pa kretyen vre. Anpil fwa. Pase nèg sa yo pou yal preche pou ou, fò ou peye yo avan, fò ou byen fò ou von depozit pou yo, down payment, pou yo, pou yo kapab deplase. Lè ou fin preche pou bay ou rès kòb la. Ou ap vann levanjil la. Yon predikatè ou ka en. Mwen menm se yon predikatè levanjil. Se yon predikatè de levanjil. Si yon legliz, yon asanble ap oganize yon pwogram, yon envite m vin preche. swa 2, 3 jou, yon egzanp wi. Bondye itilize m preche nòmal, moun mwen beni, edifye. Lè m ap retounen lakay mwen, si, si staf administratè asanble sa a fè yon jès avè m, m p ap refize l, m ap pran l. Paske m sot pale, m bezwen lèt pou m bwè, m bezwen savon pou m benyen, pòfen, tou sa. E gen lòt moun ki nan nesesite tou k ap bezwen èd nan men m, m ap pran l pou m kontinye lèv la. Men m pa prale sou pretèks ke m konnen depi m al preche m ap jwenn 3 mil dola la. Non! M p ap vann levanjil la. Vèsè sa a e pa sa l di m. Li se pou m travay. Se pou m travay. Si yo ban mwen, mèsi. Yo pa ban mwen tou, mèsi. Ane k ap vini yo envite m ankò depi m gen mwayen pou m ale, mwen prale preche ankò. Ou konnen gen moun si l al preche la yo pa ba l kòb, ane pwochèn yo pa bezwen envite l, li p ap met pye. La ale manje wap vann. Grenn dola wap fè. Al fè yon boulanje. Al fè sèl pou vann sèl. Al fè yon atelye, yon brikabrak. Ou vòlè bagay moun. Bagay ki vo 1000 dola ou pran nan men l ou ba l 200 dola ou tou vòlè l ou vann ni. Oh my God! Gwa ki levanjil anvi moute nan tèt mwen la. Ki levanjil ki anvi moute nan tèt mwen la. Al fè yon brikabrak. Pou vòlè bagay moun. Moun nan gen bag li te fè 10000 dola, li voyel ba ou pou 1000 dola ou prann, ou bal 1000 dola apre sa ou vann bag la pou 10 15000 dola ankò. Al vòlè bagay moun. Men sot kò nan levanjil la. E map di ou sa, levanjil la ap toujou rete levanjil. Menm si ou fè tout sa ou fè, ou pap ka chanje levanjil Kris la. Ou mèt fè sa ou vle, levanjil restera levanjil. Paske San ki te koule pou levanjil la, se san Jezi Kri de Nazarèt. Yon san ki te, ki pu, yon san ki san peche, yon san ki pwòp. Pa ka sal levanjil la. Sispann kabre pèp la. Bay pèp la libète pou yo travay. Dabò se pa priye sèlman k ap fè pèp la viv. Menm jan Jezi Kris te di avèk espri ki te vin tante l la, Lòm ne vi pa de pen sèlman, men de tout sòt pawòl ki sòti nan bouch Bondye. Lòm ne vi pa de priyè sèlman, men lòm bezwen pen pou l manje, lòm bezwen dlo pou l bwè, lòm bezwen lajan pou l fonksyone, pou l peye lwaye kay li. Dèfwa w ap di li pa bezwen travay al vin nan jèn chak jou. W ap egzije l ofrand pou w ka peye lwaye kay pa w, pou w ka peye lekòl pitit ou, pitit pa l pa ka al lekòl. Se levanjil la nou menm n ap fè mal nan levanjil la. E gen anpil nan nou sèkèy nou fèt deja. Gen anpil nan nou twou nou fouye deja. Gen anpil nan nou Jezi rejte n deja. E woulib n ap pran. E lè n fin pran woulib nou an, n ap desann. N ap flank pye nou atè n ap desann pou n manje sa n te fè. Ou fè pèp la trop abu nan levanjil la mesi. Ou gen bon pèp nan jeunes 40 san travay. 6 pou 6 san travay. Koman lap fè manje? E ou egzijel ofrand. Pitit li paka al lekol. Madanm ni ap bal move jan paske l pa gen mwa, paske l pa gen mwayen pou l peye lwaye kay, pou l bal manje, pou l bay pitit yo manje. Madanm ni pa vle kouche avè l paske l pa gen lajan pou l pran swen l byen. Men ou menm ou kenbe l an otaj. Lendi jèn, madi jèn, mèkredi jèn, jedi jèn, vandredi jèn, samdi jèn, dimanch kilt. Ou egzije l ofrann nan tout sa yo. Mesye nap fè pèp la yon mal e bezwen chanje tande. Enben, ou menm ki tap tande mwen avèk swen, vèsè a pa di w pa al travay. Tande fanmi mwen yo, al travay. Ou menm ki nan peyi ki ba w opòtinite, ou menm kap viv Chili yo, Lèzetazini damerik, le Kanada, Lafrans, Brezil, Repiblik Dominikèn, an Ajantin, depi w ka al lekòl, al lekòl, Guyane. Lè matinik se maten, kèlkeswa kote wap viv wap tande m la, depi ou ka al lekòl al lekòl, depi ou ka aprann metye aprann metye pou al travay, pou pran swen fanmi w. Paske lè ou pa ka pran swen fanmi w ou nye lafwa, ou nye lafwa, se pou se pou se pou gen lajan. Si la si vèsè a sa l te vle di, li menm bib la pa tap di si w pa ka pran swen fanmi w, ou chite li pa tap di w sa. Li pa tap di w sa. Se paske w gen yon obligasyon pou w travay. Pa kite kenn pastè kap di w si ke ou gen wayòm Bondye ou gen tout bagay. Of course. When I have the kingdom of God, I have all the thing that I need. Ok? If I have the kingdom of God, I have that, I have all the thing that I need. Sim gen wayòm Bondye a m gen tout bagay kem bezwen si tengo reino de Dios tengo todas las cosas que necesitaria men li pa vle ditou poum pa ale lekòl ale travay e demen soti nan kad zonbifikasyon sa leve kanpe al travay pran swen fanmi nou epi chèche Bondye e lè pov an espri Car le royaume des cieux est à eux. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux, vle di, Byenere moun ki toujou swaf, k ap chèche laprezans de Dye, ki toujou bezwen kole pi pre Bondye, ki toujou santi Li nan nesesite prezans lan, ki toujou santi li bezwen Bondye plis ke avan, ki toujou bezwen yon nesesite pou tande lavwa de Dye, ki toujou santi li pa gen ase de prezans de Dye, l ap apwoche pi pre de Dye. Se sa vèsè a eksplike. Men l pa di ere lè pov finansyè. Li pa di byenere moun ki pa gen kay. Li pa di byenere moun ki pa gen yon goud pou bay madanm li manje, k ap lonje bouch li sou li toutan. Li pa di bienere moun ki pa gen kob pou bay pitit li pou peye lekol pitit li. E pa sal di. E pa sal di. Li di okontre bienere moun ki bay ak kè kontan. Pou bay ak kè kontan se travay pou travay pou gen pou bay. La Bib di bienere moun ki bay avèk kè kontan ka Dieu aime ceux qui donnent avec joie. Se gen pou m gen pou m bay avèk jwa. Egzanp si m gen selman 10 goud, 10 dola. M al legliz lan si m bay 9 dola ofrand m ap gade sa m pral manje pita a timoun yo paske m pa gen lòt men si kont an bank mwen gen de twa milya dola m al nan yon asanble m fè ofrand 100 mil dola sa pa deranje m paske m konnen m gen 2 milya 900 milyon la ankò èske ou konprann mwen byeneme men si m gen sèlman 10 dola m bay 10 dola m ap panse Sa m pral jwenn pita m bay timoun yo mesye? Madanm mwen sa m bay Byen ke Dye ka fè pwovizyon pou ou wi Men nan lòm ou ou panse kanmenm Pa fè m sa Nan lòm nan Nan nati lòm nan w ap imajine w sa m pral bay timoun yo manje Pandansetan ke Dye ka fè yon pwovizyon l voye dè milye dola pou ou aprè wi Men nan lòm ou ou fremi Pa fè m sa o o Nan lòm ou ou reflechi sa w pral bay timoun yo Oh e pa lòm mwen ye tou? Se lòm mwen ye osi wi byeneme. M pa zanj non. Nan lòm ou pase sa wap bay timoun yo. Pandan ou konnen Dye dans son pouvwa li kapab fè yon lòt chemen pou baw lajan ke ou bay nan ofrand lan. Men nan lòm ou reflechi sa wap bay timoun yo. Byeneme, soti nan zonbifikasyon sa a, ale lekòl, voye pitit nou lekòl. Si nou te gen yon kòb nou tap bay pastè a nou poko peye lekòl timoun nan, peye lekòl timoun nou a kòb la. Bondye pap fache kont ou ok Bondye pap modiw si w pran kòb pou w te bay nan yon aktivite legliz ou peye lekòl pitit ou pou pitit ou al aprann lekòl oswa ou peye yon metye pou tèt pa w ou peye yon metye pou pitit ou lap bon lap itil ou demen okontrè lè ou vin gen metye wap travay wap ka kontribye nan legliz la pi byen toujou ke Bondye beni w ke Bondye avèk ou mwen renmen w anpil nan Jezi se te vòt Rami vòtre frè Mackenson. Notre page Facebook est Ministère Approchons-nous de Dieu. Sur YouTube, Ministère Approchons-nous de Dieu and God Gospel, God Gospel. Epi wap jwenn nou sou Jesus es mi Rey. Sou you sou Facebook wap jwenn nou sou Ministère Approchons-nous de Dieu, Magasin de Conseillers, Ciel Réel, L'Enfer Réel, wap jwenn nou sou tout non sa yo. Ke Bondye beni nou, n'ap kwaze nan lòt video. Mèsi.